Vandredi 10 avril 2026, madam mesye bonjou, byenvni sou Vizyon 2000, maten ankò emisyon ap konsakre a la hausse du prix du carburant en Ayiti ak konsekans sou kouch popilasyon ki pi vilnerab yo. Alòske lavi ap vin pi chè nan peyi a e avèk pri gaz la ki monte konsiderableman, n kapab mande nou èske moun ki pi pòv yo

Galon gazolin koute nan peyi Dayiti 725 goud, dyezèl la 850 goud, kerozèn nan 845 goud. Ogmantasyon respektif de 165 goud, 165 goud la se sou gazolin nan, 230 goud e sou dyezèl avèk kerozèn nan. M kòmanse konsa, kòman w analize sète desizyon gouvènemantal?
Alò,

E anfèt Pòtoprens, pou ki sa m pa konnen Pòtoprens men nan vil de pwovens yo, non sèlman sa m tande men sa m viv tou mwen menm, ou pa ka wè yon kap pou di de fèt gaz la se 650 goud gasolin nan te vann avan yo te ogmante li a. Li pa t janm vann ni 500 ni 515 ni 580, se te 650 goud li te vann gazolin nan. Kounyela a li vann pou pi piti nan ponp yo 800 goud, 800, 850 jiska 900 nan ponp. Ay sa map pale pòtoprens eskize map pale okay okap men si gaz la wal achtel nan lari gazolin an kap jiska 1200 goud donk zafè 725 goud la se sou papye l ekri men oken kote ou pap jwenn gazolin a 725 donk bon vwala. Kisa sa sa vle di? Sa vle di kesyon poze la a son kesyon fondamantal nou kapab analize l sou. deux angles. Ou kapab wè l du pon de vu ekonomik, ou kapab wè l du pon de vu sosyopolitik. Sosyete a se sosyete l ye, se pa avan tou ekonomi. Du pon de vu ekonomik, se nòmal pou gouvènman ta ogmante gaz la. Paske sa pa fè lontan Bank Mondyal te fè yon etid li montre trè klèman ke se moun ki genyen yo, m kwè se pratikman 6 pousan k al jwenn pòv yo nan ogman, nan, nan, nan sibvansyon gaz la. Se moun ki gen gwo machin, se moun ki gen endistri, se moun ki gen izin, se yo menm ki benefisye de sibvansyon gaz la pa gouvèneman. Donk ogmante pri gaz la se ta bon pou leta jwenn plis lajan pou l fè politik piblik. Men sa a se yon bagay nan teyori. Se yon bagay nan teyori paske nan lapratik nou konnen lè leta gen lajan an se pa pou l fè politik piblik. Lè leta gen lajan se pou l mete nan pòch. Mentnan ki sa k fè mwen menm pèsonèlman mwen kategorikman opoze a ogmante pri gaz la? Mwen opoze a ogmante pri gaz la tou dabò paske si leta sipoze mete popilasyon an nan kondisyon pou lè gen chòk sa yo pou popilasyon an gen kondisyon pou l amòti chòk la. Men si leta pa mete popilasyon an nan kondisyon pou l amòti chòk la se pou leta jwenn fason pou li menm l amòti chòk la e m pral di pi devan kijan l ka amòti chòk sa a. Paske lè yon ouvriye k ap travay nan yon zòn franch. nan sektè tekstil. Li touche 685 goud pa jou. Donk kounye la pou gaz la, li ye 725 lan, pou gaz la pou pi piti koute 800 goud. Si l gon vye motosiklèt, ki jan l pral fonksyone avèk li? Mezanmi di ke se la kesyon fondamantal la. Sa pral pwovoke plis mizè, plis grangou paske jounen jodi a 50 goud se lajan l ye pou popilasyon an. Paske nan vil de pwovens yo, An patikilewes nan rejyon yo nan sid ou nan nò a ben moun yo si se bannann li te genyen li pa gen kote pou l vann bannann nan se manje pou l manje l epi rès la pou l fè kado oubyen l pouri nan men l donk se jwenn 50 goud pou l ye la a se li difisil menm tròk yo pa ka fè e ben n te ka al nan nan nan ansyen entènèt pou yo fè tròk men moun nan e bannann l genyen tout moun nan zòn nan se bannann yo genyen l pa ka chanje bannann bouti l pa ka chanje bannann pou patat. Bon sa vle di se yon sitiyasyon ekstrèman difisil pou jwenn kach, pou jwenn la, pou moun yo gen lajan nan men yo. Donk nan sans sa, pral gen plis grangou e ogmante pri gaz la se pa sèlman pri transpò li ogmante. Gouvènman an li menm li ogmante pri transpò nan tèt pa li paske nou wè pri li mete yo, wout yo swa yo pa egziste ankò oubyen nou pa konnen pri yo te deja ogmante depi lontan akoz de peyaj gang yo. Donk sa vle di ke gouvènman an totalman dekonekte de reyalite a. Men mennan pri gaz la ogmante li pral fè kisa? Li pral fè pri transpò ogmante. Men gon lòt bagay li pral fè ankò. La pral jistifye ke se swa an Ayiti ou nenpòt kote, karbiran se youn nan input, se youn nan eleman pou fè pwodiksyon nenpòt bagay. Yon izin pou l fonksyone, menm yon moulen diri, al byen lwen andeyò, menm yon moulen pou moule yon diri. Yon moulen pou moulen yon mayi se gaz pou mete ladan l. Enben si se gaz pou mete ladan l, si moun nan te konn achte galon an a 650, kounya l ap achte l a 900 a 1000, byen evidamman, enben li kapab menm ogmante a 50 pousan pri l te konn vann diri, l te konn vann mayi a. Donk sa vle di ke moun yo pral nan plis grangou nan peyi a. Pral gen plis grangou nan peyi Dayiti. La n ap pale sèlman pou ogmantasyon gaz la, nou pa, a nivo lokal. Si nou ta wè kesyon entènasyonal yo ankò, se manman pitit bare vant nan. Se sèlman sou kesyon gaz la nan nan ogmantasyon nan peyi a. Donk sa vle di ke pral genyen plis grangou nan peyi a. Si gen plis grangou, pral genyen plis vyolans. Paske lè moun yo non m te di an 2019, popilasyon an l ap viv yon sitiyasyon biyolojikman ensipòtab. Sa vle di ke la se ensten de survi nètale. Pral gen anpil vyolans, nenpòt ti kri ti krak moun yo pral nan batay akoz de grangou nan vant pa dous. Donk sa se sa l pral bay kòm konsekans. Nou vle fè eleksyon. Enben si n vle fè eleksyon, mete moun yo nan sitiyasyon pou yo pa vin plis vyolan. E lè yo vyolan, se pa yon pwoblèm Ayisyen gen nan li menm. M kwè Ayisyen se yon pèp trè pasifik lè n ap gade sitiyasyon l. Enben se paske Leta mete yo nan sitiyasyon pou yo gen plis grangou, pou yo gen plis vyolans. Ok. Sa w eksplike a se ke, toutalè, toutalè, an n fè yon ti kanpe, e ogmantasyon sa a li lye a lagè.

Gran chwa ou chwa ekonomik e politik. Se yon chwa ekonomik nan sans ke se sèten gouvèneman an avèk entènasyonal la pa bay menm soutyen ankò, sa li klè, entènasyonal la pa bay menm soutyen ankò. E answit gouvèneman an p ap rantre lajan, l ap rantre 5, 6 pousan PIB kòm presyon fiskal, lajan l ap rantre. Lè nou di 5 pousan, n ap pale 5 pousan de 13, 15, de 13 milya de dola. Donk sa, sa bo yon lide. Donk gouvèneman an, li gen nan men l pratikman mwens ke 1 milya de dola gouvèneman an gen nan men l. Donk si nou pran pa egzanp, si nou pran, non mwens ke 2 milya padon, si nou pran pa egzanp yon peyi tankou Salvadò ki li menm ap rantre 50 milya, si w pran 20 pousan de 50 milya ou deja wè sa sa li ba ou. Donk sa vle di ke se e gouvènman an pa gen lajan ditou pou li reponn a bezwen popilasyon an. Men gen yon bagay ki pi grav, se gouvènman an pa gen lajan pou li reponn a bezwen popilasyon an, gouvènman an responsab zafè gangsterizasyon peyi a, fò nou klè sou sa, se aktè politik yo avan tou. Mennan, an nou wè yon lòt bagay ankò. Alò ke gouvènman an pa gen lajan, men nou wè gouvènman an pa t gen yon politik dosterite ditou lè yon peyi an kriz. Kisa gouvènman an fè? Gouvènman an gen yon politik dosterite. e gouvèneman tou li ap fè des envestisman pou kenbe ekonomi an a flo men se pa sa k fèt ditou ditou m di 1 fòl gon gwo politik dosterite yon kote de notre kote fòk li ap envesti swa nan enfrastrikti lap fè transfè dirèk bay popilasyon an pou lajan ap sikile pou li kenbe ekonomi a flo se se se teori klasik an ekonomi men mentnan kisa gouvèneman fè gouvèneman fè tout afè kontrè a sa map di la. Nimewo 1, Gouvèneman an kenbe se klè se pòs ki t ap repati, donk pa gen anyen ki fèt pou di la gon politik dosterite, ministè sa l pa ka la ankò, n ap konbine 2 ministè sa yo. W ap pran pa egzanp Dominiken yo ki gon ekonomi ki s on modèl ann Amerik Latin, jounen jodi a la yo konbine ministè planifikasyon a ministè ekonomi yo rele l Sendomeng avèk ministè finans, yo fè tou lè 2 fonsyonn natirèlman. Pou konbinezon sa a vin reyèlman efektiv e efisyant, sa pral pran yon ti tan. Men se yo deja fè sa. Ofisyèlman, gen yon sèl ministè Sendomeng ki se Ekonomi avèk Finans. Men, plani, sa n pa genyen nan ann Ayiti, planifikasyon avèk ekonomi, yo fèt tou lè de konsè. Men nou menm, nou gen ekip ministè, nou pa konn sa yo vle di, yo tout la. Pou fè ki sa? Pou fè ki sa? Nou kapab di l, pa egzanp, il faut avoir le courage de le dire, sou bon ministè tankou touris, Ou fè kisa? Ki sa w ap fè la? An nan ministè touris la, ou ka gen yon biwo nan ministè afè etranjè oubyen nan ministè planifikasyon, an n di ministè planifikasyon pito, ki responsab zafè tourism pou l'instant. Paske n ap tounen avèk ministè sa a lè ke genyen posibilite. Donk nou wè ke la a pa gen politik dosterite ke tout gouvèneman ta sipoze fè, dotan pli ke gouvèneman sa a, l ta di doryantasyon de dwat, mwen pa konnen kisa. Sa se yon premye bagay. Dezyèmman. Enben, kalite fòs ki genyen nan diplomasi a, fòs tout kalite, enben redui yo, pran lajan sa a pou sibvansyone popilasyon an, fè transfè dirèk. Sa se de. Twazyèmman, e tout kalite privilèj ki genyen, lajan k ap gaspiye, enben jwenn yon fason pou redui yo. Paske m sonje se kèk moun nan CPT k t ap pale, yo t ap di ke. Kòm prezidan yo sipoze gen privilèj rezidans prezidansyèl. Mwen m regrèt sa. Yon peyi tankou Ayiti, si w panse ke ou kapab fonksyone tankou Bukele an tèm de privilèj, ou tankou Abinader, ou tankou Kass e Chili ki se yon peyi PIB per capita 20 milya de dola jounen jodi a la, bon li 17 kounye a l 20 avèk Ayiti ke nou pa menm 2 milya, donk sa vle di ke. Si ou panse ke wap liv, liv tankou prezidan chili, prezidan dominiken, donk se nan sa nou pral pran.
Reji privilèj yo. Alezi. M tap di w konsa ke ogmantasyon pri kabiran li depase yon senp kad ekonomik, li touche menm a la survi kotidyèn de milye de fami. Se de moun sa yo, des plus pauvres, nap pale maten an. Eske e gouvèneman an lè l pran desizyon sa a, li mezire reyèlman e soufrans de fami ki pi vilnerab yo?
Bon, ou poze yon kesyon fondamantal men ke repons lan trè trè senp. Si l te mezire sa, li pa ta, omwen li ta konnen kou reyèl gaz la, li ta konnen li mete 725 men fò l ta, ki mezi li pran pou se 725 li vann li. E dezyèmman, si l te mezire l, li ta konnen pri transpò li mete yo se pa pri a sa paske si yon zòn ou te konn peye 100 goud men depi 3 zan li 300 goud kounye a ou di li te 100 ou mete l 150 donk kounye la a moun nan te peye konn peye 300 li pral peye 500 e nan tèt ou se 150 kiyè. Donk gouvèneman an totalman dekonekte de reyalite a e sa ki tris nan kontèks gouvèneman totalman dekonekte de reyalite a paske w wè l pa pran deziderata, l pa pran pwoblèm moun yo an konsiderasyon tout bon vre e sa e poutan mwen menm e m klè sou sa m te di l nan youn lòt entèvyou, nan youn lòt medya gouvèneman sa a e si l genyen volonte, si l pa cupid li genyen, se pa twò renmen lajan an bon kreyòl. Li genyen yon okazyon an or pou li chanje bagay yo. Ki yè laktè prensipal di jeopolitik ayisyen ke map di tout tan, se la kominote entènasyonal spesyalman Lèzetazini. E Lèzetazini lonje men ba li, li akonpanye l, se gras a li li la, ki fè ke li kapab antre an kontak avèk yon seri de peyi nan rejyon an, li panse ke se paske peyi sa yo, peyi tankou Chili kas, li ap akeyi yo jan yo te akeyi yo a, paske yo konnen bon byen sur se alye di gouvèneman ameriken, donk gen tout sa ladan l. Donk sa vle di ke yo te sipoze pwofite de sa pou yo gon gouvèneman dosterite, sa vle di ke redui konsiderableman tay gouvèneman an, mwens ministè, mwens pòs, e answit redui yon seri de privilèj, enben pou yo, epi yo se batay kont kòripsyon an pou yo rive nan eleksyon. Men nou wè se totalman kontrè. genyen yon gouvèneman sòt kòm si nou te nan vach gras yo di nan ekonomi an donk bagay yo plen kòb k ap rantre nan kès leta e dezyèmman se yon gouvèneman se kòm si se te yon gouvèneman eli donk se sa nou wè k ap fèt la malerezman e se trè tris men e kòm yo pa gen manda kòm yo pa gen manda manda siyifi gon dire kòm yo pa gen manda e la a gon pyèj enpòtan kòm pa gen manda e sa se imen se imen. yo pa gen enterè fè eleksyon ane sa a. E m panse la a, kèlkeswa moun nan t ap pran menm pozisyon. Yo pa gen enterè fè eleksyon an paske yo pa gen manda. Alò ke cpt a te gen yon manda, men yo menm yo pa genyen. Donk, lè eleksyon an ka fèt, y ap fèt. Yo pa gen enterè fè l ane a jiskaske Etazini di, Bon, en en, jwèt la fini, degaje n la pou n fè eleksyon an. Donk, m panse se lè sa a y ap fè l. E, byen evidaman, eleksyon an pap ka fèt ane sa a. Alò, pou nou tounen sou sijè fondamantal la. e grangou nan vant popilasyon an, gouvèneman an pa kwè l pran sa an konsiderasyon e paske desizyon an montre trè klèman li pa analize reyalite a pou l konnen se lòt fason pou l dechache, pou l amòti chòk la, se pa pri gaz la pou l te ogmante. Donk petèt negosye avèk le sektè prive, ki posibilite ki ta genyen, menm si sektè prive a pran gwo kou tou, men wè yon lòt fason, men popilasyon an nan li menm. pa sipoze moun ki te nan peye bokou plis ke yo pa gen ditou. Nou wè ogmantasyon pri gaz la deja gen de konsekans, enpak, repèkisyon si w vle, sou transfò e pwodui de premyè nesesite e le pouvwa dacha de la popilasyon. Eske n kapab di desizyon sa li vin kondane anpe plis moun ki te deja nan malsite yo? Èske la a nou ka le padon e nou ka pale de yon baskilman e vè yon povrete plis ekstrèm?
Bon li klè, li klè ou te genyen mwatye popilasyon an ki te nan ensekirite alimantè sa vle di ki pa ka manje an men l ap vin plis. Sa fè l ap vin plis. Ti lajan moun yo te genyen, gwo mo yo di pouvwa dacha, ti lajan moun yo te genyen pou yo manje anben si yo te konn achte yon fanmi ki genyen 7 moun ladan l, manman, papa plis 5 timoun e an jeneral gen ti kouzen, ti kouzin ki ladan l yon 17 moun. Si yo te gen lajan pou yo achte, m pa konnen, 3 vè diri, yo p ap ka achte 3 vè ankò. Kounye a se yon vè edmi yo pral achte. Enben, timoun sa yo pral batay youn avèk lòt pou grangou wi, paske grangou nan vant lan pa dous. Ou pa wè gen konbyen vyolans, konbyen manifestasyon ki gentan ki gentan anonse la. Kodevi ki gen de twa moun k ap travay ladan l gentan anonse manifestasyon. Pak Karakòl ou mèt asire yo pral gen manifestasyon tou, yo te gen 15 mil moun, yo gen 4 mil moun ye la pral gen manifestasyon, e Pòtoprens Dèlma te genyen, e plizyè lòt zòn nan peyi a deja anonse pral gen manifestasyon, èske pap gen Fòlibète m pa konnen, men plizyè zòn deja anonse manifestasyon, paske se yon vyolans sou popilasyon, se pa vyolans psikolojik, se yon vyolans ekonomik sou popilasyon, men m raple l ankò, si gouvèneman pa. Gouvèneman Alix la, depi Ariel pase pa CPT jiska Alix, si yo te fè sa pou yo te fè, wi yo tap ka ogmante gaz la, paske popilasyon an tap nan kondisyon pou yo amòti chòk la. Mwen di ankò, yon refleksyon ekonomik pur, li nòmal e li jistifye pou yo ogmante pri gaz la. Men nap raple, ekonomi an pou l fonksyone, se pou leta mete bon jan kondisyon pou peyi a mache. Kòm leta pa janm mete kondisyon, Donk popilasyon an pa kapab fè ti aktivite ekonomik yo te konn fè, yo vin pi pòv chak jou, enben se leta ki pou asime responsabilite l nan kontèks la. Donk se leta k pou jwenn lòt fason pou amòti chòk la, pou kontinye sibvansyone, men se pa sou popilasyon an pou mete pwoblèm nan paske se leta ki responsab. Donk se la kesyon an pral gen plis malsite e pa bliye kesyon sa a pral gen plis grangou, pral gen plis mizè e sa pral fè plis vyolans tou. Plis vyolans di ke. Ebon ou ka jwenn plis moun ki antre nan gang. E sa se yon detay enpòtan. Nou wè nan rapò a, plis grangou, plis mizè, plis vyolans, manifestasyon, non sèlman manifestasyon yo anonse yo, manifestasyon anndan fanmi yo, manifestasyon nan katye yo, fondamantalman pou grangou, pou grangou. Enben vyolans sa a, vyolans ekonomik sa a, vyolans grangou a, li pral fè genyen fasilman gen plis moun ki antre nan gang. Donk ki fè ke rezoud pwoblèm gang nan ka pi difisil, rezoud pwoblèm ensekirite a ka pi difisil. zafè eleksyon an li pa la pou kounya a la. Gen rapò, se reyèlman de fenomèn entèkonekte e entiman relye.
Eske la a nou kapab kontinye pale de yon senp kriz ekonomik oubyen nou fas veritableman an Ayiti a yon ijans sosyal?
Bon, se pa yon senp kriz ekonomik. An Ayiti. Toujou gen pil rèn nou gen nan peyi a e Ijans sosyal wi men an nou rete sou koze si n prale nan fon koze a se pwoblèm politik ki gen nan peyi a avèk pwoblèm de klas ekonomik m panse se sa k baz wi paske sa pral kreye yon sitiyasyon de vyolans ki kapab bay eklatman sosyal deja, men ki kapab bay yon kriz bokou plis pwofon, manifestasyon toupatou, emeut de la fen, kapab gen tout sa nan sa k ap pase la. An nou lapriyè, an nou lapriyè pou, bon, Etazini trè enstab, men an nou ta lapriyè pou. Sese le feu pral kap eseye gen la antre 2 peyi yo enben nou ta swete sa mache epi bon pri gaz la pral pran yon ti tan poul retounen a la nòmal menl ta kontinye desann paske la petwòl Texas la gentan a 115 donk yo ta kontinye desann donk se sa e nou menm nou achte donk se sa nou ta swete e lè sa pou gouvèneman ta redwi pri gaz la men nou konnen tou lè pou li monte li monte men lè pou li desann li pa toujou desann. Donk nou swete ke sa ta rive fèt. Men si sa pa fèt, se yon sitiyasyon ki pral bay anpil vyolans, anpil manifestasyon, enben ki pral pi difisil, ki pral kraze brize tou, kraze brize tout sa moun genyen. E nou sonje sa ki te pase lè Ariel te vle ogmante pri gaz la. Yo te kòmanse antre nan legliz, yo te kòmanse antre nan lekòl. E sa m sonje sa fèt Okay. Yo te antre nan legliz, yo te antre nan lekòl. Se reyèlman yon kriz pwofon li te ye nan Pòtoprens avèk depatman yo e m swete ke gouvèneman an li pran trè o serye
li pran trè o serye eksperyans resant avèk Ariel la pou menm si l gen tout aktè politik yo nan gouvèneman an pou la plipa yo trè grande majorite pou l konnen ke grangou nan vant pa jwe e ben sa ka bay. anpil vyolans nan peyi a, yon sitiyasyon ke l pa ka jere, e bon brèf, avèk to dans ke nou kapab imajine. Se klè ke salè nan peyi Dayiti, li sale a, li p ap kapab swiv jan pri lavi a ap ogmante la a, e nou wè gen dè sendikalis deja ki ap mande yon revalorizasyon di salè minimòm, èske le.

Menm eksplikasyon wè m sot ba w pou sibvansyon gaz la, e m te entèveni sou sa anpil, sa fè petèt de twa zan, sou salè minimòm. Salè minimòm se pa yon kesyon ekonomik, s on kesyon sosyal e politik. M ap redi l ankò, salè minimòm se kesyon ekonomik, li konsesyon sosyal e politik. Mwen menm, m toujou di l ann Ayiti, m s on ekonomis liberal, lè ou di salè minimòm, Enben ou pa pèmèt ekonomi an fonksyone yon seri paske se di ou di yon moun an ekonomi mande yon gwo mo an fonksyon de pwodiktivman li peze se sa ou peye l men mentnan moun sa se kòmsi li travay pou w ba li 600 goud men ou pral oblije ba l 1000 goud donk eksplikasyon pa ekonomik se eksplikasyon sosyal e politik men m ap raple. Sosyete a pa egziste. Sosyete a se sosyete l ye ki dirije nasyon an etsetera. Donk se sa avan tou. Men, sa k pase nan peyi a, Leta pa janm mete peyi a nan kondisyon pou l konpetitif. Avèk sirtaks Etazini ap pran la a yo nan komès entènasyonal, Enben Ayiti, yon sèl nan peyi nan rejyon an, ki ta sipoze plis konpetitif pou zòn franch, ensti. Poukisa m toujou di zòn franch, se diskou m depi byen lontan, pou ki? Se paske moun ki pa gen gwo fòmasyon an, fò l ka fè yon. E, pwofesè Walter.
Avèk yon ti.

pa travay alo
tout alè talè talè map ese nap rele w pou nou wè si kominikasyon la pase mye rete sou liy la avè nou yn fwa sou wè mwen menm map rele w la pran apèl la men jou telefòn nan pa menm sonnen m pa vle tout alè tout alè ban mwen eseye anouvo

Paske finalman telefòn nan te sonnen bò kote pa w. E talè, talè, n ap eseye anouvo. Eske ou la avè m? Alo? Alo, alo? Ok, ok. La. Tann mwen Arie e dirije. Gad map gade eske eske la sa va fon ti pale pou nou wè sa sa bay. De mon kote sa va trè byen. Alo? Ok se bon se bon se bon pou mwen egalman ebyen nap kontinye. Wi dakò alò sa mwen tap di toutalè a pou oditè yo se ke Ayiti pou salè minimòm nan m te di ke. Se pa yon kesyon ekonomik, se yon kesyon sosyal. Du pwen de vi ekonomik, salè minimòm nan pa gen fondman, li pa fè sans. Men, sosyete a pa ekonomi sèlman, se yon sosyete li ye. Donk, yon seri de desizyon se pou Leta ki pou pran yo. Men, pwoblèm nan te ka rezoud, pwoblèm sa a te gen dwa pa menm poze si Ayiti te reyèlman yon peyi konpetitif. Ò, nou ta sipoze sa. Nou gen anpil moun ki pa gen anpil fòmasyon, ki te ka travay. dans un premye tan nan zòn franch, e gon ekip peyi nan rejyon an ki fè sa, pou ekip moun se nan zòn franch yo travay la sendomeng fè sa, bon mwen menm m travay anpil pandan 3 zan sou e zòn franch nan amerik santral avèk repiblik dominikèn donk nan kad yon pwojè donk fon ekip travay sou kesyon sa donk se youn nan travay m kesyon m travay plis se kesyon zòn franch mennan sak pase kounye la nan e kesyon zòn franch lan padon kesyon salè minimòm lan. Kòm nou pa konpetitif ditou, si Leta te mete enfrastrikti, enfrastrikti fondamantalman pou kwasans ekonomik, n ap pale de elektrisite, nan sa nou loreya nan peyi Dayiti, nou konn sa sa vle di n loreya. N ap pale de kominikasyon, nou loreya la a paske ou wè telefòn nan la a li pa ka pase. N ap pale de transpò. Twa kesyon sa yo se twa zaks ki detèmine kwasans ekonomik nan zafè enfrastrikti yo. E Leta, se li menm avan tou ki gen responsabilite pou fè sa. Apre sa, sektè prive ka envesti ladan li. Se avan tou Leta. Men nou pa gen sa yo ditou. Si nou genyen sa yo, avèk, bon, lòt bagay tou, fòk tit de pwopriyete respekte, fòk kontra yo, yo respekte yo. Bon, gen tout peyi a. Men si pwoblèm prensip de baz yo rezoud, enben, tout endistri, tout peyi ki gen pwoblèm yo, enben endistri sa yo, se Ayiti yo t ap vini. Paske nou genyen bokou plis moun pou fè tip de travay sa yo. Nou tap trè trè konpetitif. Donk salè minimòm nan li tap ogmante nat minimòm ankò. Li tap antre nan yon lojik ekonomik. Men kounye la, pou menm bagay mwen te di yo pa ka ogmante gaz la paske leta pa mete baz. Men pou menm rezon sa tou nou pa konpetitif, pa genyen endistri, pa genyen envestisman nan peyi. Bon di ki done sen. An Ayiti, dènye done m gen 2024, se 41 milyon de dola envestisman dirèk etranje Ayiti te genyen. 41 milyon de dola envestisman dirèk etranje te genyen. Lòt bò fwontyè a, lòt bò fwontyè a te genyen 5 milyon, lòt bò, 5 milya padon. Lòt bò fwontyè a, Sendomeng te gen 5 milya. Enben yon peyi tankou Jamayik, m toujou renmen peyi ki plizoumwen tankou Ayiti, yon peyi tankou Jamayik te gen 3 milya, nou menm nou gen 40 milyon, 40 milyon. Sa ba ou yon lide de nivo envestisman dirèk etranje. Men li nòmal pou ki jan pou moun vin envesti nan yon peyi tankou peyi Dayiti jan li ye la a. Donk, kesyon sa fè ke pa gen endistri, pa gen envestisman, pa gen anyen, enben, Li nòmal se leta pou mete kondisyon nan ki pou mete kondisyon yo men leta pa mete yo se pou leta asime responsabilite l donk se pou leta jwenn fason pou li kote lap jwenn li m pa konnen men se moun ki te konn viv nan leta moun ki te konn viv avèk dimil pa jou pa mwa se pou yo viv jounen jodi a avèk katmil pou leta kapab sibvansyone. e salè minimòm nan. Donk se konsa li ye. Donk yon pati sektè prive ap mete l, yon lòt pati se leta k pou mete l. Men menm jan an tou, yon lòt kesyon n kapab di, sektè prive a tou nan peyi Dayiti genyen yon seri de responsablite pou yo asime e se lè sa a m ap pale de elit ekonomik. Yon seri de responsablite pou asime antan de kriz, antan de kriz leta, padon sektè prive a.

li ta wè ayisyen paske etranje a pap vin fèl pou ou byen si ke non envestisè dirèk etranje li pa gen oken rapò avèk ayiti men lantreprenè lantreprenè ayisyen envestisè ayisyen fòk li wè bagay yo nan pèspektiv sa tou men menm si responsabilite avan tou se responsabilite leta e se pou leta wi jwenn fason bon la gon double rezon pou leta ogmante salè minimòm nan de kote ou genyen avèk pri gaz la k ogmante la tout bagay yo pral ogmante. pral genyen plis grangou e sa pral kreye vyolans jan m sot di la. Sa se yon kote. Men, moun yo ki t ap touche 685 goud la, si w pa ogmante 685 goud la la a, avèk bagay yo vin pi chè a, se plis pwoblèm. Donk, ou deja wè, si yo pa t ogmante pri gaz la, kèlke pa yo sibvansyone, se endirèkteman ogmante salè minimòm nan pou pòv la. Paske, 685 goud la t ap ka achte bokou plis bagay avèk li. Donk. kelkeswa jan ou pran pwoblèm nan, se pou leta panse sa. Men, gon lòt fason sa kapab fèt, sa te ka fèt, si peyi Dayiti pa t gen kòripsyon kòm valè malerezman. E, jan Meksik fè l, jan Brezil fè l, e, jan fè l depi ane 2000, enben, se transfè dirèk. Transfè lajan dirèk la, li plis efektif. ok popilasyon an olye yo sibvansyone gaz la se pa tout pòv yo pap jwenn ni se moun ki gen plis mwayen yo kap jwenn ni olye yo ale nan salè minimòm nan ki antre nan lòt dinamik administrasyon pou fè transfè dirèk men sa ta pral mande tou fò gon bon baz de done statistik pou konnen kondisyon moun yo. E sa depi nan nonbre nan la bib ou konnen enpòtans statistik lè Israel ap kontrole popilasyon li men an Haiti si gen sèl bagay ou pa konnen ou pa konnen anyen nan reyalite moun donk si nou te gon bon baz pi bon sa politik pou gouvèneman ta miz an dèv kounye la se ta transfè dirèk e pou ni se pa ni gaz la ni salè minimòm se transfè dirèk paske lè sa. li lajan li tap bokou e èd la li tap bokou plis fokalize li tap bokou bokou plis konsantre sou sila yo ki nan gen plis bezwen. Ok yo tap asire w ke vrèman se moun ki e bezwen an se lè pil vil vilnerab ki e resevwa èd sa m bon m ta renmen map ouvè yon parantèz pandan wap pale de leta gen wòl li pou jwe le sektè e prive sou

MPE pou yo ta rele yo, Micro et Petite Entreprise, ke mwen menm m rele Ti Biznis an kreyòl. E dokiman sa a m kwè Bank Santral pibliye l lane pase, donk se yon dokiman moun ka kapab konsilte. Enben, limans majorite biznis nan peyi a se ti biznis. Ti biznis yo pa t janm jwenn ankadreman Leta, soutyen Leta. e si m kwè ke avèk kès popilè ki kapab gen rapò avèk ti biznis yo, avèk youn ou lòt politik ke Bank Santral ap eseye mete sou pye, men, anfèt, Bank Santral avan tou se pa wòl li, wòl Bank Santral avan tou se jere de bagay nan peyi a, se pou. enflasyon an, sa vle di ke pou l pa jan l ye la, men konseye de faktè l pa ka kontwole, e answit avèk to de chanj lan pou l pa twòp enstab. Se sitou sa l gen kòm responsabilite. Nan tout peyi se sa, men se sa l ta sipoze genyen tou. Men li menm li gen plis, li gen plis objektif. Se byen, men de tout fason gon seri de bagay, li pa, se pa wòl li avan tou. Men mentnan, ti biznis yo, sa k pase avèk ti biznis yo? An nou pran, li bon dèfwa lè n pran ti egzanp konkrè yo. Nou ta pran yon yon ti machann k ap vann, m pa konnen, k ap vann luil bò lari a. Se sa l ap vann, li gen de twa galon luil l ap vann. L ap vann yo pa glòs bò lakay mwen. L ap vann yo nan ti po. Enben, ti machann sa a, luil sa a, li chak maten pou l pran l Petyonvil, pou l monte m pa konnen Montay Nwa avèk li. Oubyen n te kapab di, l ap pran l anndan Madlin pou l rantre Kap-Ayisyen avèk li, oubyen l ap pran l Tòlbèk pou l rantre Okay avèk li. Donk, si se reyalite a sa, ogmante pri gaz la pral fè ke machann sa a, li pral gen pou l peye omwen 50 pousan anplis de ti kòb li t ap fè a. Or, ti kòb li t ap fè a, li pa t janm jwenn ladan l pou l al mete labank. Se pou l te manje, epi peye lekòl timoun yo, se sa sèlman yo te ka fè avèk li. Donk, ki sa sa vle di kounye la a? Ti biznis la pral kraze, paske ti lajan l te genyen lè l fin manje, li peye lekòl, ti lajan l te rete pou l tounen al achte luil la, se gade l pral gade si l te konn vann senk galon, Li pral kòmanse vann 4 galon, 3 galon e apre sa biznis lan kraze. E lè biznis lan kraze, konsekans lan, timoun sa yo, yo pa al lekòl, yo kòmanse fè timoun, yo tonbe nan vyolans, men tout konsekans sa genyen. Anpil ti biznis pral kraze. Mwen sonje, se nan ane 2024, m sonje sa trè byen, nan ane nan bidjè ane 2024 la, e ministè planifikasyon e ministè komès, Yo te gen yon seri de pwogram pou akonpanye ti biznis. E menm nan menm peryòd sa a tou, te genyen yon seri de èd ki te disponib pou akonpanye ouvèti lekòl. An n sonje sa. Men sèl sa m konnen, lè m te mande youn ou lòt moun nan Plato Santral sitou m t ap fè yon seri de konferans e lòt kote, m pa t janm jwenn yon moun ki te ka di m wi, yo te jwenn èd la, yo te jwenn soutyen an. Ke se swa pou ti biznis yo, ke se swa pou ouvèti lekòl yo, m pa t janm jwenn anyen ditou. Donk, e m di w lè sa a, te genyen nan bidjè a, anpil tèks te ekri sou li, yo pral akonpanye ti biznis yo. Pa t gen anyen bagay konsa ki te fèt. Li te ekri, men l pa t janm efektif tout bon. Mennan, nan kontèks kounye la a, yo pa menm gen sa nan bidjè a. pou yo reyèlman yo akonpanye ti biznis yo. Donk sa vle di ke bagay la la vin bokou plis grav e m panse ke fòk moun yo panse l paske konsekans dirèk la se plis grangou, plis vyolans e donk plis ensekirite. Sa vle di ke li pi difisil pou n rezoud pwoblèm peyi sa nan kontèks sa. E kòman jodi a gouvèneman an e kisa l dwe fè la pou l evite ke Desizyon sa al frajilize un peu plus stabilite peyi a?
Bon, alò, m panse ke jan m te di a, se nan diplomasi a, nan tren de vi gouvèneman an, e answit nan jan gouvèneman an monte a, fò m trè reyalis. Lè gouvèneman an t ap monte a, yo te ka redwi dè ministè. Men kounye a yo pa ka fè l ankò. Li te ka pi fasil pou pa mete yon minis. Men kounye a n fè l apre sa pou fèmen ministè a fò n klè politikman li enposib kounye la. Bon mezi sa l pa posib ankò. Men kounye a kisa k rete? Bon menmsi w wè lè yon peyi ap fonksyone. Dominiken yo, yo te gen 2 ministè, yo redui, yo fè 2 a tounen youn. Donk gon moun ki te minis li pa minis ankò. Donk sa fèt san pwoblèm ou pa tande ni gen manifestasyon ni peyi a kraze ni peyi a pran dife. Donk sa fèt ane pase la. Mentnan sa n konnen l pa posib nan peyi Dayiti. Kisa ki rete kounye la? Enben, se pou gouvèneman an jwenn, jan m sot di a, lajan nan diplomasi. Se pou gouvèneman an jwenn lajan nan tren de vi y ap mennen pou yo jere zafè ogmante pri gaz la ki se yon blòk fè yo mete sou kou malere ak malerèz. Sa se sa pou yo jere. Mwen wè sa kòm yon blòk fè yo mete sou kou malere ak malerèz. Sa se yon bagay pou yo fè. Dezyèmman. ti biznis yo ki se manman lavi peyi a, menm si m te di transfè dirèk la, transfè dirèk la pa posib pou popilasyon an, transfè dirèk la pa posib, sa k fè transfè dirèk la pa posib, se paske pa gen baz de done estatistik fyab pou konnen kilès ki gen pwoblèm tout bon vre, kote l rete, bon akoz de migrasyon entèn nan l difisil tou, sepandan avèk ti biznis yo. Menm la a, gouvèneman an, li, li pap ka idantifye tout, e l pa gen mwayen pou l bay tout tou. Men li pi fasil pou li ta idantifye yon bon pati ladan yo, pou l wè kijan l kapab akonpanye yo. E si l fè sa, alò nou konnen biznis lan avèk enpak dirèk e endirèk, si w ede yon ti biznis, enben ou ede yon pil ak yon pakèt moun. M panse sa a se de mezi pou yo ta konsidere. E pri gaz la bliye zafè monte a epi answit akonpanye diviz yo. Kote yap jwenn lajan? M di l trè klèman, diplomasi avèk nan tren de vi yo ki se tren de vi trè liksye. Pandan gouvènman an anonse la a, se menm jou ke li pral anonse ogmantasyon pri gaz la, li te anonse dè mezi dosterite, mwens veyikil nan kòtèj yo, yo pral redwi vwayaj aletranje. Kisa sa ap peze? e nan balans lan se desizyon la.
Chapo ba, chapo ba, teks Meli a m resevwa l e m bat bravo lakontantman pou gouvènman an. Men, nou pa bay tèt nou manti, lakilti politik peyi Dayiti di ke sa se nou konnen l pa reyèl. konnen ke sa son bagay yo di se tout yon lòt koze e kisa k fè yo pa ka fè pri gaz la nan ponp yo se pri ofisyèl la poukisa yo pa fè sa paske bon gon konpòteman popilis y ap jere pral gen eleksyon gen tout sa men se konsa leta fonksyone donk kounye la ou panse ke sa yo ekri a la y ap ka mete nan aplikasyon kote leta kote primati a gen kontwòl ministè yo nan nivo sa a. kote Primati a gen kontwòl direksyon jeneral yo, kote Primati a gen kontwòl administrasyon piblik la de fason jeneral? Byensi ke non. Donk nou konn se yon bagay ki ekri, men si l te ka fèt, si l te ka fèt, se t ap ekstraòdinè. Men, nan menm demach sa a ke m aplodi papye k ekri a, e poukisa yo pa t redui ministè yo? Yo te ka fè sa depi lè yo t ap mete gouvèneman sou pye. Donk sa vle di ke nou wè se yon demach mwen popilis. ki reyèlman yo pa pral mete an aplikasyon. E jan w prezante tablo a la depi debi emisyon an, èske nou kapab di ke nou alavèy don kriz sosyal majè nan peyi Dayiti? Ee wi, m panse se ka se pa se pa t ap siprenan si yon bagay konsa ta rive paske n ap di l ankò, grangou nan vant pa dous. Moun yo te nan yon sitiyasyon jan m te di l la la a. biyolojikman sipòtab yo, nou pa ka sipòte sa y ap viv la, kounye la a, pou ou vin sere eto a, a men bagay la vin pi difisil, paske y ap vin nan plis grangou, e yo p ap ka deplase, a ben, pral genyen plis vyolans nan peyi a, ki fè ke eksplozyon sosyal, wi, sa posib, e li pral pi difisil pou jere ankò. E sa k pi enpòtan, se ke chak jou plis, popilasyon an, l ap pèdi konfyans, l ap vin plis dezespere, avèk tout konsekans sosyal an tèm de vyolans ke nou kapab imajine. Donk m panse ke fòk reyèlman gouvèneman an li panse, kounye a panse kesyon eleksyon, m panse ke se pa kesyon eleksyon, petèt ke ils ont, petèt ke yo resevwa yon manda pou yo tou gen devan eleksyon yo pa ka fèt ane sa a, m panse ke sa pou yo panse la a se reyèlman kesyon sosyal yo. grangou nan vant popilasyon an, zafè gaz la, zafè salè minimòm, zafè fondamantalman kesyon vyolans lan, kesyon gang yo, se kesyon sa yo pou yo abòde. Tout gouvèneman vini, yo nan bagay eleksyon, yo nan bagay refòm konstitisyon, tout moun konnen sa pa ladan nan. An nou rezoud pwoblèm reyèl popilasyon an ki se grangou nan vant lan avèk tout sa k ladan l, pri gaz, salè minimòm. e vyolans lan pou moun yo kapab deplase. M panse se sa pou gouvèneman ta gen, dotanpli ke li genyen, menm si lòt yo te echwe, Ariel Henry te echwe. Mwen nèt ale li menm. Yo genyen, gouvèneman an, Fils-Aimé a gen avantaj ke ni Ariel, ni CPT pa t genyen. Gen soutyen ameriken, li nan yon kontèks. politik, pi presiz, politik, pou swit li ta sanse gen prèske tout moun nan pòch li. Sa vle di ke. Tout alè, ou di l nan kontèks politik, m pa tande lòt mo a. Yon kontèks politik pli apeze ke avan. Paske lè Ariel te pran pouvwa a, li te pran pouvwa a, e te genyen, li pa t gen tout moun avèk li, e answit, bon, li te mal jere sa tou li menm, e konn gen festasyon. E lè cpt a pran pouvwa a, cpt a te nan yon kontèks politik, je presise, pas sosyal, apeze, men sa k te pase sè ke cpt a prèske tout moun ladan l te centre gauche. Par le fait ke yo centre gauche la, yo pa gen soutyen ameriken ditou ditou e yo te gen pwoblèm pou yo te travay tout bon vre o nivo Amerik Latine. Donk paske oryantasyon politik yo pa t ede yo e sitou avèk pozisyon amerikèn. Moun sa yo menm Alezi. M tap di w, an palan de kontèks politik e apeze, nan debi semèn nan m te resevwa ekonomis Senomy Germain ke w konnen byen, li te di n otorite nan peyi a, se le ka pou moun ki la yo tou, yo evètye yo pou yo fè de lapèzman e politik alòske fò yo dwe fè apèzman sosyal e ou nan peyi ke

Pwoblèm de baz popilasyon an, se kijan w ap ede l rezoud pwoblèm grangou nan vant la. M panse sa a se sa pou yo fè. Kijan pou yo fè l? Mwen menm sa m pwopoze se transfè dirèk. Pa manje, pa sak diri pou yo ba yo non, lajan pou w ba yo. Paske gen yon diferans enòm. Dayè se anpil etid fèt sou sa ki montre kijan transfè dirèk la. lè se lajan, li de lwen boko pli efisyan ke lè se espès ke w bay moun nan, w ba l diri, w bay pwa. Non, men ak lajan, gen dwa se pa diri l te bezwen achte, se yon lòt bagay li te bezwen achte. Donk sa vle di ke se lajan pou w ba yo, jwenn yon mekanis pou sa ta fèt, menm si w pa ap jwenn tout moun, anfn, legliz katolik ap aksepte rantre ladan l, men legliz la genyen yon ekip moun, E la nou konnen gen yon minimum de serye. Donk m panse ke la se kapab yon kanal. Ka gen lòt kanal tou, genyen des egliz pwotestant ki ase byen sisyonalize. Donk sa li kapab yon lòt kanal tou. Donk se jwenn ki kanal yo kapab itilize pou sipòte kèk moun paske la nou pap ka itilize baz done statistik, nou konnen sa pa mache nan peyi a. Sa se yon fason. Transfè dirèk. Lòt fason an, menm apèzman sosyal Enomy t ap pale a, lòt fason an se ti biznis yo ki jan yo kapab ede yo paske lè yo ede ti biznis yo se pa moun k ap fè biznis lan sèlman se tout yon fanmi, se tout yon zòn yo ede paske fòk yo jwenn yon fason pou fè sa dotanpli ke jan m sot di l la apèzman sosyal wi men gen yon apèz. Se tout moun jwenn.

Ok ok nou preske fini petèt nan 2 3 minit nap fini m ta mande w fè yon ti bouje epi nap fè yon ti tès la pou nou gade si l pase byen Dakò dakò dakò mwen deplase èske sa pase byen Jiske la sa va sa va sa va alò alò se pa dènye kesyon an ki solisyon a lon tèm pou nou redwi depans kabiran depandans kabiran
Bon, solisyon a lon tèm pou nou redwi, nou kapab wè sa sou plizyè, bon gen plizyè eleman nou kapab avanse. Kaburan se yon kesyon fondamantal pou enfrastrikti. N ap pale de elektrisite, n ap pale de transpò, n ap pale de kominikasyon. Kaburan jounen jodi a se san k ap koule nan venn tout ekonomi. Men mentenan, kijan nou kapab redwi li? Bon, lè sa a fòk nou panse a enèji vèt yo. ou kapab pran ou gen bè fò libète fò libète pa genyen poul fò libète pa gen kouran lòt zòn yo gen kouran gras a pak karaha enben eske nou kapab itilize enèji natirèl pou nou genyen enèji m panse se sa paske si non nap toujou depann anpil de leksteryè paske Eeh m pa kwè n gen petwòl an Ayiti menm jan moun yo di a. Bon si n te gen petwòl nou sove men m pa kwè nou genyen paske si n te genyen Pòtoriko t ap genyen, Sendomeng t ap genyen, eeh Kiba t ap genyen m pa espesyalis nan kesyon sa yo men m kwè nan kesyon jewolojik se ta si n ta genyen peyi sa yo t ap genyen. M kwè se sèl Kiba ki genyen yon petwòl men yo di se trè movèz kalite l pa anpil non plis. Donk sa vle di ke n ap toujou depann paske byen sa nou pa genyen l e li nesesè, li nesesè.

Yon Li telman elve nan peyim pito m achte diri, mayi, pwa, lòt pwa pa gen pwoblèm avèk sa. Men kesyon la al plis ke ekonomik li politik tou. Lè vant ou depann totalman de yon moun, enben ou trè frajil. Se sak fè pou kèlkeswa rezon an Ayiti antre nan kowopsyon. Ministè ekonomi jan m wè l nan tout peyi amerik latin yo, padon ministè komès nan tout peyi amerik latin yo, se ministè endistri e komès tout peyi yo endistri e komès peyi tankou salvadò avèk sendomeng yo gen yo mete ladanl pitit e mwayèn antrepriz pou wè kijan l enpòtan an e kesyon w te poze toutalè a pou wè kijan kijan l enpòtan pou yo yo mete endistri yo mete komès epi pitit e mwayèn antrepriz men an ayiti nou gen ministè komès avèk endistri an reyalite se ministè komès nou genyen donk fòk nou gen ministè endistri pou genyen pwodiksyon. anndan peyi a. E pwodiksyon sa a, li pral rezoud yon ekip pwoblèm nan peyi a. Tou dabò, aben, nou ap mwens depandan, goud, do, goud la pral ranfòse fas a dola, paske n ap enpòte, n ap enpòte mwens, n ap ekspòte plis. E nou gen yon gwo avantaj, nou espere ke Hope Health ta kapab kontinye, paske nou gen l pou ennan an, sa pa vle di anyen. Answit, ennan ou dezan, m pa sonje byen, sa pa vle di anyen. Answit, sa k pi enpòtan an, Nou bezwen yon pwodiksyon, nou bezwen yon ekonomi sou la kreyasyon masiv danplwa. Fòk gen anpil travay k ap kreye nan peyi a, paske menm si y ap pale de entelijans atifisyèl se byen, men gen yon ekip moun nan peyi a fòk nou gen endistri pou yo kapab travay. Moun t ap di k ka travay nan zòn franch yo, ki kalite endistri? Donk sa vle di ke si nou genyen pwodiksyon. ki chita sou anpil travay enben menm pwoblèm vyolans menm pwoblèm sekirite an ap rezoud li paske gon ekip moun k al nan gang k al nan vyolans se paske yo pa gen anyen y ap fè lwazi de jan fransè a di a est la mère de tous les vices donk m panse ke pwoblèm sa an nou wè kaburan an a lon tèm se enèji vèt a lon tèm men lòt depandans lan se depandans ekonomik an jeneral pou nou rantre tout bon vre nan pwodiksyon. e lè sa a avèk yon atansyon patikilyè sou ti biznis yo paske m ap di ke an Amerik Santral genyen yon sant sou peyi Amerik Santral yo espesyalman Salvadò, Kosta Rika, Panama ebyen ki gen yon baz de done kote y ap akonpanye ti biznis avèk soutyen CEPAL kote y ap akonpanye ti biznis pou yo fè ekspòtasyon. Imajine w yon malere, malerèz ki Trou di Nò. Chantal enben ki se mango l genyen mango a pouri enben li gon moun kap akonpanye l pou mango sa li keyi l e mango sa li anpake l enben l pral voye l vann deyò mango sa k tap pouri a enben l pral fè 100 200 500 dola sou li pou wè kijan kondisyon lavi l ap chanje. Donk se sa pou nou panse kesyon pwodiksyon an, men, brèf, sa mande lòt gouvèneman, lòt aktè politik, lòt moun k ap panse peyi a. Ebyen, mèsi Mesye Pierre pou ekleraj sa a, abyento sou Vizyon 2000. Ekonom, nou salye tout moun ki t ap tande. Mèsi. Vwala, lekonomist Joseph Harold Pierre, nòt envite se maten. Nou t ap gade ki konsekans ke desizyon gouvènman an pou li.